Map salye tout moun ki sou chanèl la map di bonsoir kòman nou ye nou anfòm mwen espere nou tout anfòm avèk Jezi map di ansyen abòne m yo e nouvo abòne m yo mèsi anpil mèsi anpil paske nou sipòte m e map mande nou pou nou kontinye ede m pwogrese ok map di ansyen abòne m yo envite yon fanmi w yon zanmi w abòne ak chanèl la pataje video pou mwen silvouplè e nouvo abòne m yo map di w envite yon zanmi w yon fanmi w Abone ak chanel la silvouplè se konsa nou ka edem nou pap peye yon goud e Bondye ap beni nou tou ok video mwen vin fè jodi an la se pou ou menm kit fi kit gason lèw zanmi avèk yon moun ok lèw zanmi avèk yon moun nou te konn pataje de zide, nou te konn gen ti sekrè nou ansanm, tout sa nap fè nou fèl ansanm, pa gen moun ki konnen. Ok, tout kote nan ale nou ale ansanm, tout sa nap fè, se zanmi an, si ou gen yon zanmi, prefere ou yon zanmi. ok lèw pale de Yon zanmi se Yon zanmi ou fèl konfyans ki pap lagew nan lari ok Yon zanmi kòmsi ki ka baw kèk konsèy Yon zanmi lèw gen pwoblèm ki ka edew Yon zanmi kap fè sekrè pou ou ok. Se sa ki rele zanmi. Si w gen yon zanmi, ou konn pataje de mo kache kèk sekrè nou ansanm, arive yon moman, nou vin nan kont. Kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa sitiyasyon, menm si nou t ap rale manchèt, Ou sipoze kenbe sekrè pou zanmi sa. Ou sipoze fè sekrè pou moun sa. Menm si w ta pral rale manchèt ansanm avè l. Si l konn di w sekrè l, youn konn pataje ide youn ak lòt. M pa wè pou jounen jodi an, si w nan kont ansanm avè l, pou arive ap repete l ap deklare sa nan nan sosyete a kòm si si vwazinaj pat konnen, si manman ou pat konnen, si papa ou pat konnen, tout sa ou te konn pale ansanm avèl, paske ou vin nan kont ansanm avèl ou deklarel ou deklarel tout sal te konn fè. Sil te konn fè yon bagay ki mal, li vini li diw sa. On egzanp, si l te konn vòlè li di w, a ou konnen entèl, m sot vòlè tèl bagay, se paske li fè w konfyans ki fè l vini l rakonte. Si l te konn al fè ti pye lejè, li vini l rakonte w sa, w ale nan mitan moun ou repete l sa. Ki tip de zanmi sa ye? Hi mes amours ki tip de zanmi sa ye dim ki tip de zanmi sa ye sa pa zanmi nou sipoze fè sekrè pou lòt youn pa dwe ap devwale lòt kèlkeswa nou tap rale manchèt kèlkeswa sikonstans kèlkeswa jan sa ye ok nou sipoze kenbe fèm Nou toujou nou sipoze kenbe sekrè youn pou lòt pa devwale. Paske lè nou te konn ap pale nap pataje tout sa nou te genyen ansanm, tout sa youn fè ansanm, pat gen moun ki te konnen. Poukisa se lè nou nan kont la moun vin konnen? Fòk nou aprann tolere lòt. Ok, aprann fè sekrè pou lòt. Lè nou se zanmi se zanmi, fòk nou aprann fè zanmi. Gen moun ki pa konn fè zanmi. Ok gen moun ki pa konn fè zanmi li moutre yo li zanmi ou li pa zanmi ou vre se sak fèm di nou map di nou se pa tout moun pou nou fè konfyans pou nou di se zanmi nou li ye se pa tout moun ki zanmi nou vre se pa tout moun ki zanmi nou menm si wèl moutre li zanmi nou li pa zanmi nou fò nou kontwole bouch nou nan sa nap di man e aprann fè sekrè pou tèt nou ok swiv moun nan pou nou wè ki jan de moun li ye paske lè wap rakonte li yon bagay li menm se pran lap pran lap pran epi pou lal fè it nan lari an lè sa wap al di sa se zanmi li ye ki jan de zanmi zanmi sa ye ki tip de zanmi zanmi sa ye. Pa fè zanmi konfyans. Pa fè zanmi konfyans. Ok? Gen moun li pa zanmi w vre. Se vini li vini nan lavi w pou l konn tout sa w ap regle. Tout sa k pa bon w ap fè. Ok? Si w di moun yon bagay, li mache pale sa. Li di yon lòt moun sa. Men se nou de k te pale l. moun sa ka zanmi w? Non. Epi aprann, lè nou gen yon zanmi, pa mache fè pil zanmi, n ap mache fè 10 zanmi, 20 zanmi. Kòman 20 zanmi, 10 zanmi, 5 zanmi an? Yon sèl zanmi ou ka genyen, men fò w swiv li pou devwale l sekrè w. Ok? Pou w devwale l sekrè w. Kantilsaji moun sa, pa ka kenbe sekrè pou ou, moun sa, pa ka zanmi w. ok ki tip zanmi zanmi sa ye epi mete sa nan kran nou lè nou gen yon bagay nap pale se yon sekrè li ye ou pa ta vle lòt moun konnen se zanmi sa pale l avèk yon sèl moun pale l avèk yon sèl moun dekwa si sa ta pas ta pale nan lari ou tande sa nan bouch yon lòt moun pou mande kòman fè l sot nan lari se avè w mwen te pale l kòman l fè l sot nan lari Li pa ka soti nan lari, se avan mwen te pale, se yo k pou di sa. Kontwole bouch nou, ok? Aprann swiv moun, pa fè moun konfyans avèk san pou san. Moun nan pa ka zanmi w pou rakonte l tout sekrè w, epi pou l nan lari. Epi, aprann tolere zanmi w. Zanmi w se lè w nan sikonstans, nan pwoblèm, nan tout move moman. Se pa lè moun nan bon pou konnen, se pa lè w bezwen zanmi sa pou konnen. Se nan tout move moman pou konnen moun nan, kit li bon kit li pa bon, aprann tolere zanmi nou. Ok? Aprann tolere zanmi nou mes amours. Se konsa se sa ki rele yon zanmi tolere se fè sekrè pou lòt epi aprann tolere zanmi an nan tout sans. Si se pa sa nou pap ka fè zanmi. Nou pa ka fè zanmi. Zanmi se youn ede lòt. Lè ou gen yon pwoblèm, ou vini ou rakonte l pwoblèm nan, ou mete l sou tab, nou analize l, nou di men sa n ap fè, men sa n ap fè. Men sa w ka fè, men sa w ka fè. Ok, nou pataje l. Men se pa yon zanmi, ou konnen m ta fè tèl bagay? Hum! M pa ka di w anyen. Ki jan, ki tip de zanmi sa ye? Se pa lè l nan lè l nan pwoblèm ou vire do ba li, kou l pa nan pwoblèm lè sa w ansanm avè l. Non. Sa ou, moun sa pa ka zanmi w. Eske moun sa ka zanmi w mes amours? Aprann konnen ak ki moun n ap fè zanmi. Epi lè n ap pataje, lè n ap pataje sekrè nou, pa pataje l a plizyè moun pou nou ka konnen se avèk yon sèl moun nou te pataje l. Gen laplipa de nou,